Nou pral ba nou kèlke enfòmasyon an brèf. Des enfòmasyon peut-être nou kapab bezwen kap parèt demen si Dye ve, men ki pap parèt aswè a la a. Pou chèn televizyon yo se demen nap konnen l. Men kanmenm sa map ba nou an se de bonnes sources, des enfòmasyon ke m panse ke nou pral bezwen au futur. Mwen byen presize l. Paske lè m ba yon nouvèl, pafwa l pran 2 jou, 3 jou pou lòt televizyon bay li. E nan sans sa, m panse ke avèk respè ke m gen pou nou, mwen pral ba nou de twa enfòmasyon, pa plis paske jodi a se dimanch. M pa prete anpil, e kan menm gen de enfòmasyon m pataje avè nou. An brèf, yè mwen te pale nou de yon rankont ki te fèt antre Prezidan Donald Trump e Eta Jenewo. de lame amerikèn nan akonpaye de de ministè defans Etazini an avèk le prezidan ameriken Mesye Donald Trump. Nòmalman jodi a la gon gwo diskisyon fèt. Nou konnen ke prezidan ameriken an Mesye Donald Trump se li menm ki gen kle zam nikleyè yo nan men l. Son bagay ki trè danjre lè yon prezidan gen kle zam nikleyè yo nan men l. Se li menm ki pou bay òdè. Si pa aza gon atak ki pral fèt menm kanteske parleman an oblije okouran men se prezidan ki pou bay li nan enfomasyon ki soti sekrè se ke prezidan an ap prepare l sekrètman pou wè ke si ka gon frapman jan ke m te di nou an sou konfli ki egziste antre lèzeta. Etazini e Kore di Nò la. Ebyen, jeneral an chèf lame amerikèn an, misye tou li menm de kote pa l, sitou ki responsab Air Force la, ebyen, jodi a ankò yon fwa, misye fè yon deklarasyon, gen menm moun k ap poze kesyon, èske prezidan Donald Trump, èske li prezidan tout bon Etazini? Mwen di nou l, se paske m panse ke l enpòtan pou enfòmasyon m pran la m pa kaba ba nou l. E si yo di nou kiyès ki bay li, di ke se Edouard Laventure Ernest Moloskòt. Èske Prezidan Donald Trump se prezidan l ye tout bon vre? Èske l ap dirije Lèzetazini? S on gwo kesyon k poze. Paske pou m ba nou enfòmasyon sa a, paske m pa prete anpil non. Paske lè nou gen gwo enfòmasyon sa yo l enpòtan. Prezidan an l ap mache avèk kle zam nikleyè yo nan men l. Mesye militè pa bò isit yo, eta majò lame amerikèn an, yo trè enkyè. Gen youn ladan yo ki nan Air Force, jan ke m di nou an, pran non sa silvouplè. Nou ka pa tande l kounya, nou pral tande l ofiti. Pran non an silvouplè. Non l se John Hyten. Li ekri John J-O-H-N. Hyten se H-Y-T-E-N. Misye se yon jeneral an chèf lame amerikèn nan Air Force la. M ap ba nou enfòmasyon sa sekrètman silvouplè. Se a nou menm sèlman m ap pataje l. E m espere ke nou kenbe l sekrètman pou ke nou pa bezwen lòt moun konnen l. Men kòm s on enfòmasyon ke l ye, m oblije pataje l avè nou. Mwen renmen nou, m ap travay pou nou. Nòmalman, jeneral an chèf lame amerikèn sa, m anvi di nou nouvèl la, ba nou nouvèl la tou ba. paske m pa vle bay li trò yon nouvèl wo konsa paske l trè danjre. Jeneral John Hyten, ki reprezante Air Force nan lame amerikèn nan, misye deklare ke mwen pa stipid. Mwen konnen ke Prezidan Donald Trump se li menm ki gen kle zam nikleyè a nan men l. Mwen deja konnen entansyon misye. Map di a lame amerikèn an silvouplè si prezidan an banm yon lòd pou ke mwen menm de kote pam mwen itilize zam nikleyè yo e ke mwen l ilegal menm kantèske se li menm ki ban mwen l mwen pap egzekite lòd la. Eske n tande? M ap di nou l ankò. Yon jeneral an chèf nan lame amerikèn ki rele John Hyten. Se misye si prezidan pral fè yon aksyon nikleyè, se pou prezidan chita a misye anvan e pou yo diskite kòman ke y ap lanse zam nikleyè la. Men gen yon bann antre soti k ap fèt nan palè, gen yon bann kontak k ap fèt ke misye pa konprann. E misye deklare sekrètman kle a nan men prezidan an, men si prezidan an ba l lòd sa yo, Li konnen l pa nòmal, li pa pral atake oken peyi. Kisa n panse de sitiyasyon sa a? Eske nou panse ke Prezidan Donald Trump se prezidan? Eske n panse ke le prezidan ameriken li gen kontwòl sitiyasyon an? Avèk yon jeneral, e ki wòl jeneral la? Kan le prezidan ba yon lòd, se egzekite l. Li di ouvèteman l pap egzekite l. Kisa k pral pase la? Sa vle di ke le prezidan ameriken Mesye Donald Trump pa genyen kontwòl lame a. E lè w pa gen kontwòl lame a, ou nan yon faz ki kanmenm trè fèb. Kòm mwen di nou, m ba nou enfòmasyon an, kenbe l pou nou. Pa pale l a lòt moun silvouplè. Men si yo di nou kiyès ki bay li, y ap poze nou kesyon. Di ke s on journalis ayisyen ki rele Edouard Laventure Ernest Moloskòt. M pa vle nou gen oken pwoblèm. M vle ba nou l dirèkteman jan ke l ye a. Jan m di nou an, nou kapab eseye Google non sa a, Jonathan. Eske l gen dwa pou l di sa l di a la a? Ke si prezidan ba l yon lòd, li pap egzekite l. Sil wèl pa bon. Prezidan an di w ke li nan lagè, li genyen zam nikleyè la a, li anfas yon peyi tankou Kore di Nò, Kim Jong Un, Pyong Yang 2, k ap lanse dè misil sou li, epi li ta di w ke nòmalman amòse misil yo pou mwen, epi pou ta twouve l pa bon. E pou pa egzekite lòt prezidan. Alò le prezidan Donald Trump se kòm si ke l pa ta prezidan. Alò jodi a se dimanch m pa pale twòp paske m pa vle ba nou twòp enfòmasyon. Dosye yo di anpil. Men m panse ke son devwa pou m kapab enfòme nou. Mwen mande nou tou al fè de rechèch. Paske lè m ba nou enfòmasyon. Mwen toujou eseye eseye mande nou fè ti rechèch pèsonèl pa nou tou. Paske Edouard Laventure Ernest lè l ba yon nouvèl, se aprè 2 jou moun yo vin wè l verite, se la moun ap di w konsa men non se pa ete vre. L ayisyen an kesyon se konsa ke yo travay, se konsa ke kwayans ke yo pa genyen, y ap tann ke se lòt chèn televizyon etranjè ki pou ba yo nouvèl pou yo kapab vrèman konnen ke se yon verite. Men avèk dè efò k ap fèt, enben ou twouve ke Ayisyen an, laplipa ladan l, se, se kanmenm, se kòmsi ke yo kòde, ou wè l. E nan sans sa a n ape kontinye pou n kapab di avèk entènot nou yo k ape suiv nou, n apral tonbe la a, m ap kite kote ke prezidan an li menm li ye a, n apral tonbe nan yon lòt faz ki enpòtan. Jodi a se. Jodi a se samdi. Nou ekskize m. Jodi a e samdi. Jodi a samdi. Alò nou wè, mwen m prèske chak jou pou mwen se dimanch. Wèl, jodi a se samdi. Se samdi, se si tèlman ke m travay, m travay two di. Well, jodi a se samdi, se weekend, alò, se yon jou relax osi. Nou ka konprann mwen. Men mwen remèsye nou. Se samdi. Well, demen dimanche, m si tèlman travay prèske 7 jou pa semèn. Nou ka konprann. E jan ke m di nou ke sitiyasyon an enpe dur e le prezidan li de son kote, nou pral wè kisa l pral fè avèk jeneral sa a. Eske l ap kenbe l sou pouvwa a oubyen sa l pral fè? M pa ka di si m te nan plas prezidan sa m t ap fè. Men kanmenm se yon dosye ke nou menm n ape swiv. N ape kontinye, m pa ta ka rete endiferan pou ke m pa rantre kounya la a nan Zimbabwe. Zimbabwe kote ke anpil moun ap tann enfòmasyon sou li. Depi 2 semèn m ap pale nou de Zimbabwe e jodi a la nou rive nan yon faz. desiziv kote ke prezidan peyi Zimbabwe a, Robert Mungabe, eske misye pèdi pouvwa a vre? Nou poko ka di sa, paske se senpatizan deside pou yo batay, genyen popilasyon ki te pran lari tou, yo manifeste, yo mande ke pou Mungabe ale, yo mande ke pou yo arete Mungabe, yo mande, se pa de bagay kap pase la a. nan peyi nan peyi sa nan Zimbabwe kote ke prezidan an jiska prezan lame a pa konn kisa poul fè men enfòmasyon ke n aprann tou lachin ta jwe yon wòl enpòtan nan koudeta a e dènyè enfòmasyon ke nou pran sè ke se ansyen premye minis ke prezidan te mete deyò a. Se misye ki ka ranplase prezidan an e kote ke ka genyen yon rankont ki pral fèt an desanm nan pou yo kapab vrèman chwazi ki lè y ap fè eleksyon prezidansyèl nan peyi a, eleksyon nòmal pou yo mete yon prezidan. Men an atandan, sa ke m aprann mwen menm de kote pa m, se ansyen vis prezidan ke Robert Mugabe te mete deyò a, ebyen se misye ki ka vin prezidan. men m poko fin konfime enfòmasyon men m rasire nou ke n ap genyen pou nou kapab enfòme nou. Gen yon dezyèm etap apre m kite nòmalman Lafrik, Zimbabwe, m ap rantre nan Washington. Gen yon enfòmasyon sekrèt ke m resevwa, li ta sanble. ke gouvèneman ameriken an ta deside pou yo ta fèmen anbasad Palestin an isi Ozetazini. Nou konnen ke Etazini li bay tout sipò l avèk. E nan kontèks sa. Sa a, nou aprann ke yo menm de kote pa yo, euh, silvouplè, silvouplè moun kap fè advertising yo, chak tan nou fèl nou nou kraze life la un peu, euh, fon ti jan pou nou, euh, gon ti travay ki pou fèt silvouplè. Se enpòtan, se enpòtan mwen mande nou, sak fè m pral oblije, si gen dezòd sa yo kap fèt, nap oblije, nou konn kisa m ka fè. Ou konprann? Mwen mande nou aranje nou nan kontèks sa a. N ap raple ke anbasad Palestin an gen posiblite ke yo kapab fèmen l nan Washington, men otorite yo poko bay enfòmasyon plis sou sa. Nou kapab kontinye pou n kapab raple sitou a entènot k ape swiv nou yo. Nou pral kontinye pou n kapab rive nan lòt enfòmasyon ke n ap ba nou la a. Se an Ayiti kote ke jodi a la a, prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, ebyen li leve yon defi. Li leve yon defi kote ke l parèt avèk lame ayisyèn, te gen de pwotestasyon tou, te gen manifestasyon, gen machin ki brile, men sa pa anpeche ke. Li te di ke lap fè yon bagay li fèl. Ke tout pwoblèm rive, gen de manbre de fanmi lavalas ki vekse, men ou vin jwenn ke li menm li respekte mol, menm kan etazini te kanpe di non li pap finanse le prezidan ayisyen Jovenel Moïse li pa et alarme. Eske lame sa ap bon pou peyi dayiti tout bon vre? Euh nòmalman nan tout peyi sitou peyi dayiti ki abitye avèk lame, lame a gen plas li. Anpil moun pap dakò avèk lame a sitou moun ki kwè nan dezòd, moun ki kwè nan vòl, moun ki kwè nan nan nan nan nan nan nan nan dè ta de choz mal. Men si nan yon peyi tankou Ayiti, tankou gen dezòd sa yo, gen pati liberal sa yo, moun pa respekte moun, moun krache nan figi moun, moun monte sou moun, ou bezwen yon kò ki fò nan peyi a, ou bezwen pou bay yon imaj alechèl entènasyonal ki enpòtan pou peyi a, se pa di ke lame pral kraze zo. Lame a mwen menm m pa t janm. pou m ta di ke apiye, apiye men. Non, yon peyi tankou Ayiti li paka pa gen yon kò. Lapolis la se yon kò ki li menm, lapolis rete lapolis, men yon ame rete yon ame. Si Santo Domingo gen pwòp ame pa l, poukisa ke nou menm nou pa gen ame pa nou? Nou pa gen yon ame ki pral kraze pèp. Non, paske pèp la pa pral aksepte. aksepte l tou. Pèp la pa pral aksepte ke yon ame pa tankou lame lontan an parèt tire sou pèp. Lame ap tire sou yo, gen anpil moun ki gen zam tou, y ap retounen l bak. Se pou n montre w ke ou vin yon lòt peyi. E se nan kontèks sa a nou panse ke nou gen yon lame ki yo menm, kote ke moun ki nan lame yo, ki bò yo soti? Se nan mas la yo soti, nan pèp la yo soti. Moun sa yo pa ka vin vire tèt yo. Paske ane 80 a 2017 li konplètman diferan. Ou genyen ane 80 a 2017, 2017 ou gen yon peyi omwen 30 a 40 pousan moun gen zam ladan l ki ame nan peyi Dayiti. E zam sa yo di w ke se son de zam ki ilegal, se sa yo di w. Men moun sa yo gen zam. Lè w parèt. Si w gen yon lame ki pa striktire, ki petèt a nenpòt moman donnen rale zam tire moun, enben w ka wè ke gen yon repèkisyon ki ka tonbe. Sa vle di ke le prezidan Jovenel Moïse e jeneral an chèf lame a li menm, li pral oblije fè yon lòt travay de baz. Travay de baz la, se montre lame a ke l pa enmi pèp la. Dezyèm etap la, montre pèp la tou pou l respekte lame a. Paske son kò, son kò paramilitè, son kò ki kan menm ki nan kontèks ki byen, e se nan sans sa ke n'ape di w ke nou bezwen yon kò konsa nan peyi a. Lame a prezans li enpòtan, e sak fè ke ou ka wè ke Lèzetazini di w ke li pap sipòte l, li pap bay, li pap bay kòb pou bay lame. Paske yo konnen ke kisa yon ame. Yo konnen kisa yon ame ka fè. E nan sans sa a n ape raple a tout moun k ape swiv, se ke Ayiti li li rive nan yon lòt faz la ki byen. Li rive nan yon faz, se yon premye etap ke l ye. Li piti e nou espere ke jèn sa yo ki entegre yo nan lame a pou yo rekonèt ke pèp la pa enmi w. Pèp la pa enmi w. E lè w pral nan kouri a. Konnen ke lè w pral kouri, san dan Site Solèy ou pral kouri, ou pral kache. Se andedan Lasalin, se andedan w ap antre nan Gonayiv, nan geto a, w ap antre nan Gran Ravin, w ap antre nan Tibwa. Ou se, ou se popilasyon an. Lè w se popilasyon an, pa aksepte ke moun itilize w. Paske. Nan moman, ki danje ke lame Dayiti a genyen kounye a la a? Nan moman ke n ap pale la a, pral gon danje. Chak moun ki entegre l nan lame a, li menm gen yon moun ki refere l nan lame a, ki refere l al enskri. Gon parenn, gon patwon. Il fo ke jeneral an chèf lame a di a jèn Rekritan sa yo, se pa menm aspiran, men se son de militè ke yo ye deja, ke apati de jodi a, dè ke ou rantre nan sant lan, ke l manman w, ke l papa w, ke l frè w, ke l zanmi, ke l kouzen w, ou wè tèt ou avan. Ou son otorite, ou wè tèt ou avan. Se pa moman ke w pral di ke se tèl senatè ki te refere m. Sa sè mon patron. Se pa moman w pral di ke se tèl depite. Ou byen m jwenn yon referans de prezidan, m jwenn yon referans de tèl ministre. Kan ou fè partir de l'armée, ou pa gon eta dam. Ou pa gen zanmi. Sèl zanmi ke w genyen, se zam ki nan men w nan. E se sa k pral pèmete ke. Ou ka di ke w nan larme. Men lè w konnen ke se te minis entèl ki te mete m, il fo ke m sovgade l. Lè m konnen ke se tèl direktè ki te mete m, ki refere m, mwen gen redevans a légard de li menm. Ou pa nan larme. W ap fon bagay zanmi. E dèk w ap fon bagay zanmi, Ou vin nan pati pri, ebyen kounya ou pa o sèvis de peyi a, ou o sèvis de yon moun. E jodi a poukisa ke nou oblije di l, se paske nou konnen ke gen anpil jèn ki yo menm de kote pa yo, ki rantre nan lame a inosamman, ki petèt poko jwenn chans ke yo pale avè yo. Yon lame se pa yon jwèt ke l ye. Yon kò lame se yon bagay serye ke l ye, ebyen se yon enstitisyon ki respekte, e se la ou nou menm ki pou pran responsabilite pa nou. Ankò yon fwa nape nape di nou rete la paske nou oblije jodi a se samdi m te repete dimanch se tèlman ke jou yo lap mache e jodi a se se samdi e m panse ke lenpòtan pou nou menm ki fè pati de larme ayisyèn m panse ke son gwo pak fèt E nou pral bezwen plis jèn nan lame a. E m espere ke otorite yo ka kòmanse kontinye entegre dè jèn. Paske lè yon jèn gen 18 an, li genyen 20 tan, jèn ki nan lise yo, jèn ki yo menm ki nan dè kolèj, kòmanse pran yo depi a laj de 18 an, kòmanse voye dè fòm. nan lekòl yo e se sa m ta renmen ke jeneral la fè la kounye a la a pati de lendi k ap vini la a le jeneral an chèf de lame ayisyèn pou l kòmanse fè de nòt soti de fòm ba remèt yo a direktè lekòl yo di a direktè lekòl yo pase fèy sa yo pou nou nan klas yo. Des classes ki gen timoun de 17 ans, 18 ans, 20 ans pase yo mande jèn ki ta renmen entegre yo nan lame. Depi a laj de 18 ans, ou kòmanse pran jèn sa a, ou ba l desizyon pou ke l renmen kò ke l pral ladann nan, ou ba l aksè pou ke l kòmanse pou l konnen ke l gen yon responsablite depi a laj de 18 ans an, non l gentan enskri o fiti dè ke l enterese Kan l atenn 19, 20 tan, li gen yon desizyon, men li dwe bay non l pou ke l gen enskripsyon nan lame. Sa vle di ke nou kapab konprann nan ennan, ki sa lame a ka reyalize. Nou ka rive nan yon faz, kote ke nan ennan, si ke nou fè pase nan tout lekòl yo, nou gen konbe de milyon de etidyan ki yo menm ki lekòl. Nou kapab jwenn pami yo prè de 1 milyon ki aksepte pou yo entegre yo nan lame o fiti. Kounye a la, nou kapab jwenn jeneral an chèf lame a kapab di men non, nou gwo evalyasyon, nou genyen de jèn ki enterese tout bon vre, nan dezan nou ka mete nan tèt nou men a konbe ke nonb nou an kapab reyalize. Se pou nou kapab fè on pwojè a lon tèm, pa fon pwojè a kou tèm pou nou di ke. Ti gwoup sa se li menm nap kenbe. Se pou n gen yon pepinyè. Lè w pran yon jèn a 18 an l do. Hey, yo pot ou papye m mwen nan lekòl la wi la. Mwen deja siyen pou m kapab entegre m nan lame mwen menm. Ou pote fòm nan, ou di jèn nan lè ke li menm de kote. L ap eskrè.